Ki enpòtans kredi genyen pou repare? Genyen moun ki toujou pran kredi nan sans mal, swa ki pa vrèman gen yon edikasyon sou zafè kredi. Nou pa oblije kritike yo nan sans sa, paske chak moun gen yon bagay ke yo konnen anplis, e chak moun gen yon bagay ke yo pa konnen. Si ou jwenn yon moun ap pale ke de afè kredi swa, swa li pa renmen kredi oubyen swa li gen yon kredi Lè moun sa ta pale w de kritè li a, skom nan 300 ou skom nan 400, ou pa oblije kritike l paske se yon bagay nan 80, nan 100 pou san, w ap toujou jwenn prèske 90 pou san nan moun sa yo gen pwoblèm kredi. Pwoblèm kredi a pa sèlman pale de score but li gen rapò avèk anpil lòt bagay. Ki enpòtans ki genyen pou ou kapab repare kredi w? Li ba w opòtinite Lè nou gade nan imaj sa a, nou wè kòman moun sa yo anjwa. Ki sa k fè yo anjwa? Se paske yo re, yo fè reparasyon nan kredi yo e yo vin jwenn opòtinite pou yo kapab genyen kay, pou yo kapab genyen machin de rèv yo te swete a e pou yo kapab fè edikasyon pitit yo. Se sa k fè li toujou bon pou nou repare kredi nou. Pa kite kredi nou gate nou sans nou menm nou rive nan yon pwen menm si nou ta gen tankou nou nan ane 2025 ou gen pou wè gen moun depi 2023 2022 ki te gen rèv swa pou te achte yon kay akoz yo pa gen bon kredi yo pa ka fèl paske depi ou pa gen bon kredi ou pap ka li ap vrèman difisil pou jwenn yon bon travay li ap difisil menm si ou tap anfèmye yon kay Pou jwenn kay la paske tout sa ou fè rapò de kredi ou chak sa ou fè kote ou ale ki nenpòt bank si se pou machin pou kay yap toujou gen tansyon poul kredi ou pou yo wè kisa ki sou kredi ou eske se yon moun yo ka fè konfyans paske pou kisa ou fè sa yap gade eske ou gen prensip si yo lage afè pa yo nan men ou kòman ou ka jere se kòmsi kredi a nan bon sans se disiplin se prensip. Evite strès finansye. Move kredi ka fè ou peye pi gwo to enterè, fè li difisil pou jwenn kredi, e menm fè li difisil pou jwenn kay oswa travay. Se sa m fenk sot eksplike nou a. Sèl sa m potko di nou, depi ou pa gen bon kredi, w ap toujou strese. Avèk kredi, jodi la ka ou ka leve ou pa gen, ou ka bezwen 100 dola ou pa genyen kach, but ou genyen kat de kredi a, ou ka retire 100 dola sou kat de kredi a e ou konnen avan due date la rive wap jwenn 100 dola sa back pou peye. Se sak fè nou li bon pou nou repare kredi nou. Bati yon avni finansye solid. Tout sa yo nou deja di yo, se just nou potko li yo pou nou. Avèk yon bon kredi, ou ka bati yon avni. Pou fanmi ou, pou pitit ou, pou madanm ou, pou mari ou. Bat pou nou gen bon kredi. Erè rapò kredi komen. Enfòmasyon pèsonèl enkorèk. Erè nan non, nan non ou Adrès oswa nimewo Sekirite Sosyal ka afekte nòt kredi ou. Erè sa yo ka mennen konfizyon ak rapò enkòrèk. Kont an reta ki pa pou ou. Biwo kredi yo ka asosye kont ki pa kont ki pou lòt moun ak rapò kredi ou pa erè. Sa ka rive akoz non similè oswa vòl idantite. Erè Rapò Kredi Komen Nou wè enfòmasyon pèsonèl Lè yon yon kredi ripè ap repare yon kredi pou nou, premye bagay ke moun nan gade sou kredi nou lè nou fè sa ki rele kredi analisis, nou ale dirèkteman nan enfòmasyon pèsonèl ou. E se yon bagay 90 pousan moun gen pwoblèm enfòmasyon pèsonèl. Se swa si w rele swa Jean Jacques Pierre nan twa biwo sa yo ke nou sot wè ki se TransUnion, Equifax, Experian, chak biwo sa yo swa gen youn nan yo ki ka mete ou rele Jean, li pa mete Jacques Pierre a, nan ou ka jwenn youn ki mete tou le twa non an e ou ka jwenn yon lòt ki mete de non. Kounye a biwo sa a vin genyen konfizyon, yo pa konn kiyès ou ye dirèk, paske ou genyen plizyè non. Yo vin pa konnen kiyès pou yo fè konfyans, kounye a sa vin koz on pwoblèm. Se sa ki koz w ap, n ap toujou jwenn erè sa yo. Se sa k fè chak fwa nou, nou sipoze tcheke kredi nou, pa sèlman tcheke pou skò, men skò a se, se tout Enfòmasyon sa yo, se tout bagay sa yo ki konpile l ki fè nou genyen skò a. Adrès ou. Ou te ka rete nou adrès epi ou vin chanje ou aswa ou al abite nou lòt adrès. Tout sa yo sou rapò kredi ou ke ou pa konnen. Tout sa yo sou rapò kredi a. Kounye a, ou sipoze jwenn yon moun ki konn repare kredi then pou aranje sa yo. Sa ka rive ou wè ou gen skò kredi ou ki nan 700 Jiska 800, ou ka di, ah m gen bon kredi, ki se pa sa vre paske ou gen yon bagay ki pa nòmal nan kredi a. Se sa k fè li toujou bon pou nou ap tcheke kredi nou, pou nou konnen ki sa ki pa bon sou li e ki sa ki bon sou li pou nou vin aranje sa. La ankò, pafwa gen moun ki gen non komen Sa ka rive yo pran enfòmasyon yon lòt moun mete nan enfòmasyon pa w. E pafwa gen moun ki menm konn arive vòlè idantite moun e gen moun sa rive souvan ki konn arive vòlè idantite moun lè ou konnen kredi w nòmal e pou otan gen yon lòt moun ki al bat swa pou l pran kòb sou kredi kat ou ki vin koz bank yo yo menm yo yo oblije mete yon bagay negatif nan kredi a paske yo pa konn kiyès e se avèk ou, se ou menm y ap kontakte paske se sosyal sekirite ou ki parèt e pou e pou otan se pa ou menm. Tout sa yo se toujou rete vijilan e toujou mete prensip disiplin e pa fè neglijans tou, tout sa yo ladan l pou nou kapab toujou kontwole kredi nou.